ka ekri nou e nou ka eseye pou nou ede w. So jodi a nou pral pale yon bagay ki trè enpòtan kote Jezi di kote le syèl e la tè paswon men mè pawòl ne paswon pwen sa sa vle di sa vle di ke syèl la avèk tè a ap pase men pawòl mwen pap janm pase lè nou gade Lè m ti moun, n ap grandi, chak lè gon bagay ki alamòd. Lè m ap gade foto, gen de lè nou ri, nou ri, sa nou te konn mete, te konn kalite kole chemiz ki rive la, kalite chemiz ki gen pens nan do, gwo pat elefan kouvri, epi yon kalite soulye talon blòk pou pat elefan pou l kouvri l, afro nou byen wo, moun pa vle fè cheve, so se te li k alamòd. Chemiz a flè, pantalon, gwo sentiwon anba vant. M sonje ane 70 yo. Sa se mòd yo, yo vini. Gen nan yo, yo retounen ankò, yo fin pase. E gen de lè tou gon pawòl ki alamòd. Pa egzanp, an Ayiti kounye a, Wap wè moun ap di alò paske prezidan Martelly te dil lè wa prezidan wa konprann sa padon tout moun son sèl koze wa konprann tèl bagay kounya bagay la vin gaye moun yo virel jan yo vle men nan levanjil pa gen koze de alamòd ni pa alamòd lè nou gade bib lan bib la pa janm pase mòd Depi nou fèt nou jwenn li, nap mouri nap kitel, pawòl yo pap janm pase. Paske o kòmansman etè la pawòl, la pawòl etè avèk Dye, e la pawòl etè Dye. Sa vle di gen de bagay fòw di yo avèk fòs. Lèw dil lan li ou vin met on vayb trè pozitif. Avèk vibe sa epi Saw vle a epi lap fèt Kom si le mot impossible pa nan diksyonè Bondye Ankò yn fwa Le mot impossible pa nan diksyonè Bondye jodia Sa vle di yon bagay gen dwa parèt enposib epi le Senyè virel avèk ki avèk la Pawol tout wap pale ou di pa gen mal pou nanm mwen pap janm gen mal pou nanm mwen sa vle di minm si wè kò fizik la te gen dwa malad lespri a si telman fò ou ka fè de pwojè pou 2020 wap fè de pwojè pou 2025 ou pa minm panse a maladi an paske se lespri ki bay lavi chè a pa vo anyen sa vle di pawol yo Se yo, se sak fè lapriyè, se la pou w pale avèk Bondye, se la pou w ba l lwanj avèk bouch ou. Paske si yon moun fè w yon bagay, ou pa pote plent pou moun nan, ou pa file charge pou moun nan, anyen p ap fèt. Men si w ale ou rele lapolis, ou fè yon report, ok y ap rele moun nan nan kot, sa vle di kes la in process. Zenmim jan si w pa di anyen oh Bondye konnen Bondye wè pwoblèm nan pou Bondye degaje l gen de moun ki move kòman m fè gen pwoblèm poukisa se mwen chak jou kòman sa se ou paske se ou Bondye chwazi paske l chwazi w ou gon ti moun ou di pitit al pran yon ti dlo pou mwen poukisa se mwen manmi mesi ti moun ki gen la paske se ou manmi ou chwazi. E sa travè pwoblèm yo pou grandi. Men sèl sa nou konnen gen remèd, gen medikaman. Sa k pawòl lan pou nou chase yo. Menm Bondye, pou Bondye te kreye lemond sa k la pawòl, ke la limyè swa e la limyè fut. Sa vle di sa k la pawòl Bondye te pale. Jezi tou pale! Wou menm tou se pou w mete Bondye okouran, pote Bondye plent sitiyasyon w ko twouve w lan. Sitiyasyon malouk ko ye la, ou pa wè devan, ou pa wè dèyè, ou pa wè agoch, ou pa wè adwat, kòman w ap fè? Men fòw di yon bagay, sou ap plede reziyew, reziyew, reziyew. Gen lè yon moun gen dwa fè yon bagay lap nwiw, lap nwiw, epi gon jou frape jès ou pow fon rèl sou moun nan, epi moun nan sezi, paske moun nan pat konnen si w te ka fè sa. Gen de lè fòw stope yon sitiyasyon, gen de lè w pran, ou pran, ou pran, ou pran, ou pa di anyen, men gen de lè fòw stopel. Sa w ladan an, ou ka stopel. Jozye te arive stope solèy. Pandan se tan sa poko janm fèt nan listwa pou solèy kanpe paske gon sèko solèy la ap leve, l ap kouche. So Jozye di batay la ke m ye la si. I fè nwa m pap genyenl. Bondye ke solèy la kanpe ke nwit la stope kotel ye a kel jou kel pa janm aswè Bondye te tande it's all about Jesus depi son bagay se pou la gloire de Dieu mwen de kwè se bagay map fè pou Bondye m fou kwè pa egzanp lè map fè fèt kwè m pwal fè gwo lòbèy pou pak. M fou depi se pou la glwa de Dye lap fèt. E gon lè map fon fèt maranata epi m di bon m pap kondwi lè fèt sa yo maranata m di m pap kondwi map rele yon limouzin vin chèche m lakay la depi nou fin ranje legliz lan vin chèche m apre Vin depozem ankò se sam vle fè poum kontan fini se sam vle epi m rele limo an vin chèchem depozem m di ok lèm soti degizan m abiye w epi pandan nou nan fèt la mesye a wè fèt la pli grandyoz so lap pale ak tout moun lap banm ahò konpliman map rejwi men m poko peye limouzin. Mesi a Dieu wi mwen Tet mwen cho la nan ki map gen tan oh oh sak gen Tann Lajan poko gen Epi gon moun ki dim konsa Pasteur m poko te bon anyen pou fet la non men anvlop sa andan legliz la Gade egzakteman Lajan limbo a. Gade un peu. Kounya lajan nan pòch mwen, map fè chèlbè. Èske ou ka fè sa? Ou mèt pran ris avèk Bondye. Ou pap mache tèt bese. Avèk Jezi, tou va byen. Yè swa, nan legliz Maranata, nou tap preche kòman nan sous la. Sous ki bay lavi a. Jezi di mwen menm se sous la. Mwen menm se dlo a. Moun ki bwè m. Ebyen ou pap janm swaf ankò. Tout chèlbè wap fè a. Se paske ou benyen nan sous la wi. Bon nou tout konnen okap gen la plaine du nord kote moun al benyen epi moun nan konnen depil fin benyen la afèl regle tout afèl pase. Epi gede lè malè a rive pi rèd. Men lè se nan sous Jezi a ke w ye, ou pap janm seche. Ou konn sa pa janm seche a vle di? Moun pap janm konnen koze w. Èske w kwè sa? Moun pap janm konnen koze w. E pap ba moun dwa konnen koze w. Mwen m fè l konfyans sa. Jezi Di mwen menm se pen an. Ou menm li di vous êtes le sel de la terre. Se ou pou ki ba la terre gou. Alò, pou yon sèl, pou yon fo sèl ou pa ka sale tèt pa w. Pou grangou, w ap pran pàn gaz nan lari a. Non, gon mirak yo pral opere. Pou y ap koupe bil kouran an, yo ba w demen. Gen moun, gon moun la demen a midi si l pa peye, y ap koupe kouran l. Doktè deja fè mirak la pou ou. Deadline lan pa egziste pou se pa vre ou pap pi mal o non de jezi le syèl e la tè passeront le mond gen pou disparèt men pawòl sa lap rete etènèl tout sa zye ka wè ka detwi depi zye w ka wè li ka detwi sa zye paka wè yo se yo ki rete etènèl. Èske w kwè sa jodi a? Èske w kwè sa zye pa ka wè yo? Pa gen moun ki ka manyen l. Pa konn ki maladi doktè a fè wè. An pasan, kòm di sa, m gen news pou nou. An janvye a, m te fè rezolisyon m pou m ale nan jim. M montre nou li, m pa konn ki moun ki suiv mwen, men m ap rekòmanse nan kò. Nan semèn nan, yo ban m ripòt kat mwen lakay doktè mwen. Blòk tès mwen pa gen anyen ki gen siy wouj pou m travay sou li. Doktè a pa fè sen minit ak mwen, doktè a di, Blòk tès ou tankou yon ti bebe, ou pa gen kolestewòl, ou pa gen sesi, ou pa gen, tout afè m in òdè. M pa di l anyen, konnen se medikaman yo ki sèvi konsa, yo di m di, oh yes, yo travay good. Egzèsis la so map ankouraje nou fèl. Pouki m fèl se jounen se pou nou map fèl. Pa egzanp m bezwen fè lamann epi m malad m lopital. Chak lè m lè mwen jodia genyen demen pa genyen. Fè egz lamann epi m malad. Poum sèvi nou men fòm an bòn sante. Dayè ou ka pran eskiz la, m se m okipe, m gen maranata nan kò m, mwen gen yon klinik nan kò m, m ap monte, moun ap rele m adwat, moun ap rele m agoch, epi m pa pran swen tèt mwen, m pa manje byen, m pa bwè byen, m pa dòmi byen, m dòmi byen, m manje byen, m lè pou m repoze m, m repoze m, lè pou telefòn nan fèmen, l fèmen, lè pou m sèvi nou, m ap sèvi nou paske fòk tout bagay mache ansanm. Moun ki ponkò ou te kòmanse lage chak maten. Map komanse metem life anko poum pouse nou moun kite komanse pa vle koute egzèsis sa se number one tout m fè suk men w pap konnen frechè sa kafè suk nan suk la ale la prale tout bay under control se sam vle m ba Bondye glwa pou sa m renmen nou trop epi poum paka sèvi nou lè nou bezwen ti pastè Duval nou pou nou pa trouvem. Ebyen m la m la pi rèd so anyen pap pase so jodia fè Bondye konfyans m pa konnen kisa wap pase m pa konnen ki kote ou kanpe m pa konnen ki nouvèl ou resevwa ki menas yon lèt ou resevwa ki menas. Kris vivan, Kris kapab, Kris reyèl. Ou gen yon zam nan men w, sèl nou ko gen nan men w. Lapawòl se zam ou. Wè gen de fi yo tou kout, yo tou piti men yo radi. Gason mèt wè w konsa se kouri kalachò. Si yon fi vle li ka fè yon kay cho dife rete wouy. Wale. Si fi a di w pa prete w pa prete nan. Kèlkeswa wotè gason an. Ebyen mwen m tou. Ou ka rann ou kay ou incomfortable pou lèdmi an. Dyab la pa gen pouvwa lakay ou. Ou pa ka gen dwa moun ki pa ka dòmi yo fò sa fini. Ou gen ou pa ka pa ka dòmi. Lè w ap dòmi se pou w dòmi ou dòmi anpè ou leve anpè depi ou leve w ap ba Bondye glwa kòman Satan ap toumante w konsa. Li pa gen pouvwa sou ou. Ou ka stope la soya. O kòmansman ete la pawòl, la pawòl. Di l, chase dè sòm. Li ap di alelouya. Lè w di alelouya, lemonn tranble. Alelouya, alelouya, alelouya. Glwa, glwa, glwa, glwa pou ou. Chapo ba pou ou, chapo ba pou ou. Ou digne de glwa e de louwanj. Ala ou gran senyè, ala ou mèveye. Monte Bondye, ba l louwanj. Se sa m te montre nou nan lapriyè yo. Lè w fin monte Jezi, ala w gran, Sen, sen, sen è Letènèl dè zame, Sen, sen, sen è Letènèl dè zame. Edmi an kouri. Se kou si yon espri fè chou, chou, chou. Espri malen pa gen pouvwa. Yo pap ka rete. Fenèt la blende. Kay ou blende. Lès machin ou blende. Movesespri ale. Use la pawòl la. Se li satan pè. Lè yon moun pral goumen, alò si gen yon gè, Etazini pral goumen ak yon lòt peyi, sa yo chè, yo chèche weakness peyi an ki sa nan ki l fèb. Se nan weakness la pou yo atake. Ou menm nan weakness ledmi an, li pè la pawòl. Mete la, sa sa koute w? Bib la pa, depi ou fin gen bib la ou ap lil bon kounya nan tout telefòn moun ap li bib. Ou pa bezwen ba chak bib ankò non. Teknoloji ap avanse, ou avanse ou download bib la, ou download li chan yo, wap chante ou gen dwa kote ou ye nan brik nan travay ou, pa sispann fè zen ak moun, sispann nan telefòn sitou moun ki gen kap pale moun mal ki gen maladi, ekri non moun mal, ah Ernest Duval, yo rele nou ak tout tit ou. Ou pa menm sou bò moun nan, moun nan ou viv nan ou pa menm panse a li, li lap panse a ou, kilè pou malè rive w, ou cho twòp, kilè pou fini, moun nan rayi w pou tout bagay dèyè bagay ou pa bay enpòtans, ou gen dwa ap ri paske moun nan pa ka ri epi moun nan rayi w, an sa toujou ap griyen dan gade nan ee, se pou m di tchiiz pou m ri menm, ou gen bèl dan pouki w pa mete yo deyò ri, moun nan humm. Move, plenyen, bouke depi jou moun nan konsa li dòmi, leve, ane pase ou vyeyi, laj yo pran tranl sou ou paske ou pa janm viv. Ou just respire, wap surviv men se pou viv se lespri ki bay lavi ou gon le Sentespri de Dye nan ou ki pwomèt ou lapè, ki pwomèt ou lajwa.

Le malè atin souvan le jis, men Letènèl lan beni toujou. Malè ka rive, gen bagay k'ap pase, men delivrans lan se bò kote w ke li ye. Ou mèt kriye viktwa, kriye viktwa. Ke Bondye beni w, ke Bondye beni w. Benediksyon pou ou. Ou menm ki nan Facebook la, ou menm ki nan YouTube la, ou mèt kriye viktwa. Deadline lan, ou gon randevou nan kot lan. Avoka Jezi de Nazarèt, al rele Mèt Jezi. Si yon moun bezwen mande ki moun ki avoka w di se mèt Jezi yo rele l ou bon yon avoka avoka pa w la li vann kesyon an fire l aya mèt Jezi lap regle koze w ke Bondye beni nou tcha.